Bonjou, bonswa tout moun, byenveni sou Zen Bon Ti Mamit Ayiti kote nou pote tout nouvèl ak verite. Humm se pa ti fim. M pa konnen si m dwe ri oswa sezi. Ann foure je gade sou sa k ap pase.
Sonje ke avan yè, Prezidan Donald Trump anonse klèman yo deja sou wout pou jwenn yon bon deal e ke yo gentan mete yo dakò avèk Nouvèl administrasyon peyi Venezuela a pou ke Madam Delcy jisteman founi avèk Etazini 30 a 50 milyon baril de petwòl e lajan sa a se Prezidan Donald Trump menm kap genyen l nan men l, se li menm kap pral jere kòb sa a. Tande byen wi, Venezuela ap vann petwòl la avèk de konpani petwolye amerikèn, men kòb la se Prezidan Trump menm kap genyen l nan men l. Sa vle di ke kòb Venezuela a, kòb peyi Venezuela se Prezidan ameriken kap genyen l nan men l. Enben natirèlman. Gen anpil moun k ap kesyone bagay la, gen anpil moun ki di monchè, enben, jan Prezidan Trump te anonse l la, kawòt la kuit, tout bagay li lan men l. Enben, frè m avèk sè m, m ap mande w rete la, paske jan yo toujou di l, deklarasyon yo petèt toujou fasil, men se egzekisyon, oudimwens, sa ke w repete ki fasil la, Se jwenn ni oubyen pou l fèt la ki toujou petèt parèt difisil. Bagay la konplike. Jan granmoun nan peyi m toujou di l, mennen koulèv la lekòl se youn, men fè l chita se de. Arete Nicolas Madoulo se youn, men pèp sa a ka pral viv avèk kalite sikatris sa a. kote ke nan yon sèl sware, gen 100 moun ki pèdi lavi yo, gen 32 Kiben, 32 fanmi ap kriye, gen 48 fanmi Venezyelyen kap kriye, anpil kadav, anpil kadav, moun yo konnen yo pat nan gè avèk pèsòn, yo pat atake pèsòn, la a pa bliye, rejim nan pap konfòtab, si lap gondi l ansanm avè w, l ap make sure l respekte paske yo deja nan san, yo p ap fè bak ankò. Yo di yo pa gen pwoblèm pou yo fè kolaborasyon ansanm avè w. Yo pa gen pwoblèm pou yo kolabore, men l ap fèt avèk respè. Enben, Nicolas Maduro, ou wè k t ap danse, ou wè ki alèz, k ap fè tout jès pandan ke l nan men FBI, li nan men DEA, ou wè l lan souriyan, Madoulo konnen ke li kite yon sigarèt limen nan de prent nan peyi Venezuela pou Lèzetazini Amerik. Pa gen mwayen pou Etazini Damerik vin fimen sigarèt sa a. Se yon bagay ki ekstrèmeman konplike. Rete la nou pral pale kichòy. Madam Delcy bay yon ko sipriz pèp Ayisyen. Nan peyi Venezuela kote m ap pale avè w la, Madam nan fon pote boure nan lame ya, eben monchè se pa de tèt ki kòmanse koupe. Kote map pale avèw la, men youn nan pi gwo trèt nan lame ya, Madam Delcy koupe tèt li el fout l anba kòd kote map pale avèw la. Misye se youn nan nèg ki trayi Nicolas Maduro ki livre prezidan an. Misye se youn nan bon zanmi prezidan an, se youn nan homme de confiance prezidan an, se youn nan moun ke rejim nan natirèlman fè konfyans, se youn nan bwa dwat rejim nan, bwa ame rejim nan tou. Eben misye. li rantre nan konplo pou l livre tèt rejim nan ki se prezidan Nicolas Maduro. Doulè a, li di, misye responsab anpil moun ki mouri e misye anba kòd, selon enfòmasyon yo, nan peyi Venezyela. Sa vle di ke trayizon misye a, misye panse ke li te kapab fè l, yo pa t ap detekte l, men pa bliye, lè genyen batri anti-aeryen yo, kèlke pa se yo ki te dwe gen kontwòl yo, alò se sou kontwòl ou ke yo ye, enben ou fè dezaktive yo, lè w dezaktive yo, enben jisteman, Li vle di egzakteman sa l vle di a. Paske avèk sistèm sa a, li kaziman enposib pou ke yon elikoptè te franchi liy alo espas ayeryen Venezuela a pou ke elikoptè sa jisteman li pa t rankontre egzakteman avèk batri sa. Misye fè djòb li, mezi alo mezi lajan li, li fè djòb li kòrèkteman, enben jodi an konsekans la gason m, Ou pral kòmanse peye l paske Madam Delcy di. Bagay konsa pa rive san rezon. Sa ap di nou anpil sou sitiyasyon an, ann kontinye analize sa. Sa k ap vini apre a enpòtan anpil.
Tout moun ki fasilite atak sa fèt nan peyi Venezuela. Kèlkeswa peyi kò ye sou latè a, ou mèt reflchi avèk yon grenn bagay, Venezuela p ap janm bliye w e rejim sa a p ap janm sispann panse ansanm avè w. Se yon bagay ki di. Ou konn sa sa vle di? Lè yon rejim genyen Cabello ladan l e tout nèg ki nan lame venezuelyen konn towo sa a. Tout Venezuelen konn too sa. Yo pale de nèg ki de nèg ki pi sadik anndan peyi a. E Etazini Damerik kote map pale avèw la, li trè menasan kont misye. Pase yo konn kiyès misye ye. E misye pa nan rans. Misye se youn nan poto mitan rejim nan. Misye pap livre menm pou yon segond. Ret la toujou, nou pral pale kichòy. Farin nan pap koule nan menm sak. Madam Delcy wè nan kisa ke Maduro pran, li wè nan kisa ke rejim nan manke tonbe, enben li menm li deside ralon lòt zèl kat. Eske nou konnen kote map pale avè w la? Sekirite rejim nan, ou di mwens Madam Delcy, enben se 2 spesyalis an matyè de sekirite, pou de wo fonksyonè, de moun ki gen menas sou yo, enben se prezidan Vladimir Poutine jisteman ki pral asire sekirite madam Delcy e tout wo grade nan gouvènman an. Wo fonksyonè yo. Pa egzanp, gen pitit gason Nicolas Madoulo a On jèn dep, on jèn depite, se Rus ki pral sekirize misye. Madam Delcy, se Rus ki pral sekirize madam nan. Wo fonksyonè nan rejim nan, se Rus ki pral sekirize yo. Enben eh madam nan di klèman li menm, jodi a Venezuela, sa k te pase nan veye a, li pap pase nan antèman ankò. E deklarasyon fasil petèt, jan yo di prezidan Trump fè yo a, yo di Etazini Damerik pral pran liy menm jan avèk tout peyi ki bezwen petwòl nan peyi Venezyela. Pèp ayisyen, bagay la konplike, se kounye a k gen tansyon, moun yo di yo deja nan san, pa gen fè bak, sa vle di ke se adelante. Nan peyi Venezuela, tansyon an de jou an jou lap ogmante. Lopozisyon politik la nan peyi Venezuela, li preske fonn kon bè. Pou yo fon sèl avèk rezistans patriyotik yo, de patriyòt konsekan nan peyi Venezuela. Paske yo vin estime ke Se yo k pou met tèt yo ansanm. Yo vin wè si yo pa met tèt yo ansanm, yo tout ap pèdi ansanm. Paske yo wè gon pwisans etranjè ki gon sèl objektif, se vin eksplwate, vire do ale pa kite anyen pou yo, selon sa k ap pale nan tout medya nan peyi Venezuela e nan tout gwo kokennchenn mobilizasyon k ap fèt nan peyi Venezuela nan moman n ap pale la. E tansyon an kontinye ap ogmante toujou an Ewòp. Aprè gwo kokennchenn deklarasyon ke prezidan Donald Trump fin fè pèp ayisyen enben peyi ewopeyen yo estime ke prezidan an enben jisteman kòmanse ba yo ti pwoblèm avèk anons prezidan Trump fè kote ke l di Lèzetazinidamerik bezwen Greenland Li bezwen, yo bezwen Greenland pou sekirite enteryè Dèzetazini Damerik e rejyon an an jeneral. Yo estime ke yo pa ekate pyès posibilite pou yo pran kontwòl pran kontwòl Greenland. Enben, Macron vin gon pozisyon ki kontrè pa rapò avèk pozisyon ke l te gen deja nan sipò ke l te bay avèk Prezidan Trump nan operasyon nan peyi Venezuela. Ayayay! De lòt peyi oksidan ankò pèp ayisyen kòmanse solidarize yo avèk rejim Nicolas Madoulo a. Se la bagay la konplike, Tonton kòmanse l twouve l nan sitiyasyon li parèt on ti jan pou kont li. E sa k fè ke peze yo pap tèlman menm jan nan rejyon an. Anpil Venezyelyen kòmanse konprann. Menm sa ki te kontan bat bravo lakontantman pou operasyon an. Paske pa bliye. Nou menm tou kap tande kap gade la kap bat bravo pou madam Delcy pou kabadjelo pou kabedjo pou plizyè lòt manb nan rejim nan pou pitit madoulo tou sa gon grenn bagay pou nou pa ekate tou genyen 7 pwen 2 milyon venezyelyen ki kite le venezyela se pa pou kè kontan yo te kitel se pa pou bon plezi yo te kitel men se fòse yo te fòse kitel se represyon se mizè k fè yo kitel. Nan peyi Kolonbi sèlman, gen plis pase 2 milyon Venezyelyen. Kolonbi kole avk Venezyela, konprann sa sa vle di tande. Chili, gen plis pase 400 mil Venezyelyen. Lèzetazinidamerik, gen plis pase demi milyon. Venezyelyen. Atansyon, Meksik gen plizyè santèn Venezyelyen. Nikaragwa gen yon pakèt. La Dominikani gen plis pase 100 mil Venezyelyen. Efektivman, Maduro te, prezidan Luis Abinader te ba yo rezidans an 2024 ki sot pase an, byensi. Sa vle di ke gen anpil Venezyelyen ki deyò. Anpil anpil ki deyò. Moun sa yo ta petèt renmen anvi rantre lakay yo. Men, jodi a, yo vin wè ke bagay la yon ti jan konplike. Men, yo vin santi, yo vin konprann rejim nan yon lòt sans, e yo wè ke si rejim nan fon ti leve pye l nan fonksyònman ke l te gen avan, e ke tout moun ap kapab viv nan peyi a. E si tout fwa, Dil yo pase jan ke rejim nan prevwa fè yo a, kote ke La Chine ap ka kontinye achte petwòl li, tout lòt peyi k bezwen achte, Etazini ap ka achte kantite petwòl ke l vle an, avèk tout kalite konpani petwolye ameriken ki gen gwo lajan yo, m garanti nou mesye dam, nan 5 an ankò, mizè lan l ap fini. pou Venezuela e nan 5 an ankò rejim nan pap gen dure o pouvwa. Lèm di lèm di nou e dure o pouvwa sa vle di ke son pouvwa ke pèp la pap mande pou retire. Si pa gen anyen ki chanje, si politik sa se lik kenbe, si Etazini pa fè wout pa bwa, se ladanl li rantre e ke tout moun ap soti ganyan ganyan, dil la ap byen fèt mwen garanti nou Kawòt la ap kwit pou tout moun. Tout moun ap soti avèk pa yo. Venezuela ap manje a graten. E m garanti nou Venezuela pral devlope tankou peyi Emira Arab Uni yo. Ou ka sezi wè, majorite peyi nan rejyon an, se Venezuela yo vin chèche travay, paske se la k ap gen travay. Men si politik ke rejim nan aplike depi plis pase, depi mèdi anviwon 20 lane an, si se menm politik lan ke yo kenbe, Mwen garanti nou, sitiyasyon an pap janm chanje nan peyi Venezuela, s on ti kòb kap toujou fèt, se de patizan senpatizan rejim nan kap toujou rich, men majorite popilasyon ap toujou rete nan povrete pandan ke yo ap dòmi sou richès. Sa vle di ke dè de kote, fò nou wè bagay lan, li, li bon kote a fò nou wè movè kote a tou. Avanse ke Prezidan Trump fè yo, si ke sa ki di yo se yo ki fèt, natirèlman wap di ke Trump de bòn fwa. Li klè, sal di yo de si se yo k ta fèt vreman, Sil di petrol lap vann lajan prale komsi m ta di w o sèvis pèp Venezuelyen an son peyi ki pral rich son peyi ki pral tankou peyi Qatar yo tankou Arabie Saoudite paske pa bliye mesye dam lè w peyi gen pi gwo rezèv petrol nan mond lan pi gwo rezèv petrol mondyal Mesye dam, Arabi Saoudit wè kap kale kòl fè sal vle, ouvè kòl avèk Etazini, fè chèlbè, Trump ap sot ap premye vwayaj Prezidan Trump lèl fin prete sèman kòm prezidan, lèl pran fonksyon, premye vwayaj li se se nan peyi sal fèl e rive rive lòt bò a, pi gwo kontra ki siyen se 600 bilyon de dola ameriken, envestisman, acha dam tout bagay, kòmsi peyi an gen lajan kotel fèl lan petwòl. lan petwòl. Kisa Etazini genyen sèlman ansanm avè yo? Etazini gen yon koperasyon militè ansanm avè yo, epi li etabli yon baz militè lòt bò a, yo achte zam nan men Etazini, yo achte tout materyèl nan men, epi sa w tande a tou pèp yo ap viv anpè. Sou le plan touris, yo aranje peyi yo, pa gen yon moun ki pa anvi vizite peyi sa a. Peyi a tankou yon paradi si, yon paradi sur terre mèt la. Ou konprann sa m vle di w lan? Sa vle di ke jodi an politik Bout di an, Politik kòmsi m ta di yo tranble grenn nan, pou mwen menm li pa mache ankò. Etazini fè presyon, tout moun konnen Etazini, kòmsi m ta di w, si w konsidere l kòm yon gason, li pa flannè. Se yon gwo gonm ki itilize gwo bout kòb li, gwo presyon li, kòmsi m ta di w, pou l pran fanm. Venezuela petèt pa yon fanm ki fasil, se yon fanm andeyò pitit peyizan, ou konn sa m ap di w lan, li renmen flannè, li renmen moun ki file li, ou konn sa m ap di w lan, e petèt se nan sa Lachin pran l. Lachin avèk Larisi pran l lan flannè, epi li pa p jwenn gran choz nan men flannè a non, paske flannè pa bay lajan. Enben, an nou wè bagay lan, an nou chanje politik la. An nou chanje politik la. Ou konn sa m ap di w lan, Lachin ki dwe ap ba ou. Men li gentan ba ou petèt ou pa gentan jan l ba ou l la tou gentan pa wè sa w fè avè l oubyen tou si w pa mete w alawotè pou w eksplwate sa lachin ap ba ou an ou gentan pa janm wè sa w fè avè l wi ou konprann mwen pandansetan lachin lè l ap pale de chif se gwo chif wi paske y ap pale de venezyela dwe lachin la se plis pase 60 milya de dola ameriken wi men ki pa anyen. Pou Venezuela, paske pa bliye si Arabi Saoudi kapab ap siyen kontra avèk Etazini pou 600 bilyon dola meriken, se 600 milya yo sa vle di wi, 600 bilyon, sa pa, tande, sa pa anyen pou Venezuela. Dirijan venezuelyen yo, lè yo tande ap pale de milya, kè yo pa ta sipoze sote. Pèp venezuelyen an, lè l tande y ap pale de djèt prive, bèl machin brabous, bèl mèsedès brabous, bèl machin, kòmsi sa pa ta sipoze etone pèp venezuelyen an. Se menm jan ou wè pèp la ap viv, pèp Emira Arab Ini an, pèp Arabi Sawoudit la ap viv. Anyen pa etone yo. Yo konnen y ap viv sou richès e yo konnen se richès la ki fè ke lemonn antye gen zye sou yo. Yo eksplwate richès la, yo devlope peyi yo ansanm avè yo, yo fè pèp yo viv nòmalman. Ok dezole yo fè pèp yo viv nòmalman nan peyi Venezuela se egzakteman sa alò rezèv petwòl ou le pli souvan li ka fèw an difikilte li ka fè prezidan ou asasine opouvwa selon mwen menm alò selon konsta ke tout moun fè tou nan mond lan. Lòg anpil richès lakay ou. Nou dwe pran tan pou nou konprann sa k ap pase la. Gen anpil tansyon nan moman sa a, anpil moun pral santi yo boulvèse. Gade byen kijan tout bagay ap dewoule. Jeneral, li fè ke lakay ou pa ka gen stabilite, gouvèneman ou pa janm ka stab, ou viv tout kalite sitiyasyon difisil, e nou wè l, nan majorite peyi an Afrik yo, pa janm ka gen lapè. Sa k pase? Tèlman gen richès a eksplwate e fò nou fò peyi kap eksplwatel la eksplwatel nan tan ki gen kawo a nan tan enstabilite a depi paske depi gen lapè ap gen kontwòl ou pa peyi Burkina Faso kounya eksplwatasyon resous minre yo kap fèt yo fèt avèk kontwòl gen kontra ki siyen tout bagay yo fèt nòmalman men lontan kòman yo te konn fèt. Enben, apre asasina Thomas Sankara, Blaise Compaoré, peyi an enstab, epi Lafrans rantre l eksplwate nan nivo li vle, pa gen kontwòl paske pa bliye, se yon prezidan ou touye ou opouvwa ou pa gen dwa poze kesyon avèk kèlkeswa moun nan. Ok? Li trè enpòtan. E li trè enpòtan pou n konprann sa. Sa vle di ke sa k gen la a se yon vrè batay. Nan yon lòt kote mesyedam, mwen menm m ap di nou sa trè byen, m vin wè mond nan tankou yon mond Chak jou m jwenn mòso kasav mwen an, tande byen wi, chak m jwenn mòso kasav pa m nan, m manje mòso kasav mwen an, m satisfè m di Bondye mèsi, chak lè m wè m dòmi m leve pou li moman m di Bondye mèsi. Sitou pou ou menm k ap viv Etazini antanke Ayisyen. Pa janm inyore sa m ap di la. Toujou fè efò ke w kapab. Branche emisyon sa yo tande. Pase ti lòsyè sa yo ap bon pou nou anpil. Onètman y ap bon pou nou. Ya. Pou plizyè rezon. Konn sa k fè sa? Gon wout ke m wè mond la ap fè. Eee I'm sorry man. M wè twòp bagay. M wè mond lan vin twò frajil. On nèg ap fè efò e an nou priye. An nou priye Bondye pou l toujou pale nan kè Prezidan Donald Trump, pou l toujou pale nan kè Prezidan Poutine. Bon Poutine menm franchman misye son òm de Dye, son òm de kè daprè mwen menm. Misye pa agresif ditou daprè mwen. Ou konprann mwen? Misye pa agresif ditou e ou santi misye aji tankou moun.

tankou lòt dirijan yo aji. Si Putin aji tankou Etazini ap aji la a, mwen garanti w pa t ap ret Ikrèn ankò e tout mond lan t ap an difikilte, selon mwen menm. Pou mwen menm, youn nan dirijan ki pi tèt frèt. Pou mwen m se Vladimir Poutine. Moun ki da petèt pa dakò. Men, selon mwen menm, yon nan dirijan ki petèt fret, Vladimir Poutine, se yon bami, ou bie tou, nan puissance yo, misye se yon nan nèg, mwen chan pa ba nou manti, ki jiska mèt nan, ap pwoteje vi moun nan mond sa. Pa egzanp, yè, Lèzetazini Amerik sezi yon bato petwòl pou Larisi. Se de konfli. Chak lè w wè bagay sa yo fèt ou menm. Ou santi pa gen lòt bagay ke w ka fè ke priye? Ke priye? M pa konn si w konprann. Ou santi tout sa w ka fè se priye? Paske ou pa ka fè anyen vreman. E ou wè, plis peyi a gen gwo zam, se plis dirijan yo, franchman, bagay tèt chaje wi. Se plis dirijan yo yon ti jan. Nan peyi m yo rele sa show off, kòmsi bat kò, ti bat kò, ou konn sa m vle di, menm jan ak Gassa Delva, ou konn mwen? Pandan y ap bat kò yo a, ou menm kòm moun ki ta renmen fè 2 jou sou tè a toujou, dèyè w ap koupe klou. Ou konn mwen? Ou menm ki wè pitit ou, ou ta renmen wè pitit ou ap grandi, paske ou pa gen bon kè pou sere pitit ou. Ou pa gen bon kè. Gen bagay yo lage nan l'air lan, ni ou menm ni pitit ou ap rete konsa ou seche ou pa respire, menm air ou pa jwenn ou pou respire ankò. Alò nan yon mond parèy, pou nèg yo ap jwe avèk mond sa konsa. Menm si dèfwa m sispann, m kòmsi m di kèt, èske mesye yo, èske misye fon ti kal reflechi avèk milya moun kap viv nan mond lan ki ta renmen viv de jou an plis, milya paran ki ta renmen wè pitit yo ap grandi devan yo. Ok? Kòm si ou vin wè mond lan defwa, li vin pa gen pyès pyès sans. Pase volim zam kap devlope de jou an jou, volim dekouvèt kap fèt de jou an jou, volim ekspozisyon kap fèt de jou an jou, volim agresyon kap fèt sou de peyi ki gen de zam nikleyè de jou an jou. Wap poze tèt ou kesyon, eske, kòmsi m ta di gen de moun, gon laj ke yo rive, eske yo pa santi ke si yo prale, fò tou, fò yo ta tou ale avèk mond lan kote yo prale a? M vreman dezole, paske pa bliye pa gen moun ki pa enkyè, pa gen moun ki pa ta renmen viv 2 jou anplis. Mwen menm m ta renmen yo 2 jou, m poko gen pitanm, M ta swete gen pitanm. N ta renmen wè pitanm k ap grandi pou de jou, pou de pou kèk lane. Men, tande byen, jan mond sa prale la a, ou wè kòmsi m ta di w se twa kat moun k ap deside. Si Bondye nan pa pale nan kè moun, si Bondye fè yon swa l pa pale nan kè moun sa yo, moun sa jamè sa k ka pase. Èske w dakò avè m? Sa vle di ke se se se yon mond ki frajil. Ya, son moun ki frajil. Son bagay ki vreman frajil. De tout fason, n ap swiv kòman sa prale. Men m ap di nou Madam Delcy, e pou le moman li pa tèlman li pa tèlman enspire Etazini Damerik twòp konfyans. Lè m di nou sa, Dam nan genlè pi sadik ke Madoulo. Dam nan pi strik. E dam sa kanpe nan peyi Venezuela kote map pale avèw la. Dam di gade pa gen plim kap gouye nan peyi a kote map pale avèw la. Dam nan di nou touye 100 moun yon sèl kou nan konplisite nou avèk 2 lòt peyi nan visye, nan trèt, nan trayi patri nou. Dam nan di pa gen moun kap tolere pèsòn la. E se sa kon chèf deta. M pa konn si n konprann. Madam Delcy ke n ap gade sou ekran an, li pase lòd fòmèl avèk tout estrikti de sekirite peyi a. Li di kèlkeswa pipirit ki pase nan tèt peyi a kounya, kèlkeswa. Mèsi anpil paske ou te gade videyo sa a jiska lafan.